Bonswa, non mwen se Maristhia Noël e jodi a nou pral pale de Amazon FBA, Fulfillment by Amazon, kijan ke nou konnen si yon pwodwi li vann anpil, li fè anpil lajan. Nou prale pou mwen montre nou kounya kijan pou nou konnen enfòmasyon sa.

So sa nou bezwen konnen, nou bezwen konnen konbyen fwa pwodui sa li vann pa mwa. Eske son pwodui ki vann anpil. So jan nou pral konnen sa, se ke nou prale e tout enfòmasyon sa map ba nou, nou ap jwenn li nan pati resous la. Nou prale nan chrome Pou Amazon nou toujou sipoze itilize browser ki rele chrome nan Pa itilize internet explorer pa itilize safari Toujou itilize chrome Kounya ou pral chèche Amazon FBA calculator free By Amazon Scout So AMZ Scout So kounya ou prale wap add li tou chrome se yon extension li ye so li pral di w eske ou vle add extension wap click wi wap add extension kounya sa vle di ke kounya li nan system ou an lè w ale la nan Amazon ou vle konnen konbyen fwa ke produit E kòd sa li vann pa mwa nou prale la se la tout extension mwen yo ye nap ouvri kote li di FB Amazon FBA calculator free se sa ke nap ouvri lè nou ouvri li li di run AMZscalcalculator Nou a fè sa ok. So lè nou gade la pwodwi a sa se pwodwi a sa li montre ke pa mwa moun sa de sol se non moun sa li vann 20670 nan pwodwi sa pa mwa ok so kounya nou wè kounya konbyen ke li ye pa mwa nou vle vrèman Make sure, nou vle asire ke pwodwi sa vrèman sa ke Amazon montre a se sa ke li ye. Prale nan yon lòt paj. Paj sa li rele Django Scout. Django Scout se yon bagay ki ka estime pou nou kòman ke pwodwi pwodwi sa li vann. So, patikilè pwodwi sa Li nan sports outdoors, sports and fitness, exercise equipment fitness, se la ke li ye. Sa se kategori sa li ye. Kounya nou prale anba la, nou pral wè ke e koman ke pwodwi sa li vann. Lè ou ale la, gade, li di konsa ke li se nimewo 41 nan sport, like ranking ni, sa vle di ke li se 41 pwodui ki vann. So nou pral mete l la, 41. Paske mwen Ozetazini, mwen chwazi Ozetazini. Epitou, Kategori a se Sports, Sports and Outdoors. So, so nou mete li se 41, nou chwazi Ozetazini, epi nou chwazi Sports and Outdoors. Kounye a nou kalkile. Sa ke Django Scout montre nou, montre nou ke pwodui sa li vann 25 260. So sa nou pral fè pou nou vrèman e e konnen egzakteman konbyen ke pwodui konsa ap vann pou nou, nou pral plis 25 260. Epi tou nap divize l par 2. Sa vle di ke pwodui sa, chak mwa, li vann, pwi sa li vann 22965. So, mwen ap refè l ankò avè nou. So, ok. Byen vit. M pral montre nou ankò, nou chwazi yon pwodui, nou ale nou pran Amazon FBA Calculator, ok, epi nou ale la nan extension nan, nou ouvri Amazon FBA Calculator, nou run Scout, li di nou ke se 20670 pwodui, so kounya sa nou fè, Nou kenbe nimewo sa, epi tou nou ale nan paj ki rele Django Scout, nou mete nimewo ke Amazon pwodui a li ye la, e n ap jwenn nimewo a la, m ap remontre nou ankò. Si nou ale anba anba anba, l ap montre nou, li se nimewo 41. nan sports and outdoors so nou ap mete li nimewo 41 Ozetazini sports and outdoors kalkile pou nou 25260 nou mete 25260 lan avèk lòt e nimewo ke nou te pran la a ki 20670 Nou pran nimewo sa, nou fè yon adisyon avèk lòt nimewo Amazon te ba nou an, 20670, epitou nou divize l pa 2, nou jwenn 22965. So, se konsa ke lè ke nou wè yon pwodui, se konsa ke nou konnen Konbyen ke pwodwi sa li vann par mwa. So sa vle di ke si nou mete pwodwi sa sou magazen nou sou Amazon se valè sa nou menm tou nou ap vann pa mwa. Merci paske w gade video sa e kounya m prale nan lot video a kote mwen pa eksplike w plis koman ke pou ou travay pou jwenn pwodwi sa ki vann anpil sou Amazon nan. Merci et à bientôt.